Konnye la se 2 gran voleur ki rankontre. Lè w tande voleur, yo pa gen parèy. Yo rankontre, yo di monchè ki biznis ou aswè a? Li di a, m pa kache di w mwen menm, se tèl magazen ke m pral kase. O! Lòt la sezi, magazen misye entèl pral, li di a, m pa konnen pou ou mwen menm aswè a se la m prale. Si w vle mete w avèk mwen, nou pral kase tèl magazen. Lòt la di ok. Li di fò nou genyen yon ti tab blanch, ti tab òdinè, fò nou genyen 3 vè, 3 boutèy wonm, 3 pòch sigarèt. 3 vè, 3 boutèy wonm, 3 pòch sigarèt. Nèg la di pa anyen sa. Epi yo achte ti tab la vrèman, yo pote li, yo ouvri pòt la avèk, pa konn pa ki jan yo fè yo ouvri pòt magazen an vrèman dan lasware. Yo antre avèk tab la, Yo mete 3 boutèy wonm nan sou tab la, 3 pòch sigarèt, 3 vè. Epi yo limen tout lanp. Yo kite tout pòt ouvri, yo limen tout lanp. Men, pasaje k ap pase vè katrè di maten remake limyè nan magazen mesye Boulou. Yo di, men, ki jan, m pa janm wè, apa l katrè di maten lanp limen anndan an? Epi yo rele mesye a, Yo rele moun ki konnen ni zanmi ni, rele l di li, Mesye Boulo a pa w lakay ou? Li di, Wi, m poko desann non, men, sepandan m wè tout la, tout lanp lakay ou limen. Tout lanp magazen ou limen wi. Li, O, ki jan sa fè fèt? Epi l pran machin li tousuit, li desann. Depi l parèt, li wè, depi laba, nan kafou, l ap vin travèse pou l lakay li, lakay li a, li wè tout lanp lakay li limen, tout lanp limen. Li mande sa k pase. Lè l ouvri pòt magazen l antre, li jwenn mesye yo chita kè pòpòz, kè poze, y ap bwè, y ap bwè wonm, pòch sigarèt yo kote yo, y ap fime. Mesye a mande yo, Se sa, ki sa, mesye, ki moun nou ye? Sa n ap fè, ki jan nou fè la a? Sa n ap fè? Li di, O! A la nèg odasye konpè. Apa misye mande n sa nap fè la. Ou fèk la avèk nou. Ou fèk la avèk nou. Non men alò e alò pou vou dir lè misye a wè sa lal rele polis. Lal chèche polis vini konstate ke li jwenn lakay li, li vin pou louvri magazen li, li jwenn mesye enstale yo anndan an. Epi lè polis la rive vini li di mesye sa nap fè la li di apa misye vini li wè nou olye ke li li di nou li te di nou se chak pati nou genyen nou peye li chak pati nou genyen nou peye li kounye la nou genyen l nou menm se nou menm ki gen pati sa li di nou li pa gen sifizaman dajan la pou l peye nou li pral chèche lajan lakay li pou l vin peye nou. Epi olye ke l vin se lajan li pote m wè l vin avèk polis. Sa w vin apolis la pou fè la? Polis la di, O, kote sa w pèdi? Li di m pa m pa pèdi anyen, li gade magazen tout etajè li, tout sa l te genyen sou etajè lakay li, tout anplas. Nan pwa ryen chifone, pa gen anyen ki deplase, pa gen anyen tonbe atè, nan pwa ryen. Li di, Ou pa pèdi lajan? Li di, M pako konnen si m pa pèdi kòb. Li rale tiwa li, tout lajan yo byen plase nan kès yo. Ou konn wè bodmè, lè magazen, lè ou ale ou jwenn tout lajan, papye sen dola, papye di dola, papye ven, tout byen klase. Li di, Non, m pa pèdi kòb. Gade sou etajè li, tout bagay an plas. M pa pèdi aryen, m pa pèdi lajan, m pa pèdi aryen. Li di, Men mesye, moun yo pa vòlè. Se pa volè yo, yo pa volè. E alò, Se ou menm ki gen pou peye mesye yo la deske w akize yo, di yo se volè yo ye. Oblije kon mesye oblije konte lajan, konte, konte, konte, konte peye mesye yo. Di se misye k vòlè a, se pa nou menm, nou pa vòlè. Epi yo peye, konte lajan, peye mesye yo. Epi lè n sòti, Lè mesye yo sòti kounye la yo di nou mare misye nou mare misye misye te konprann li tap vin fè pran nou kòm vòlè epi nou fè pran misye li menm kòm vòlè li menm se misye ki vòlè a Voilà c'était l'histoire des deux grands voleurs.